Yo di, Non yo pa bay kòb pou bagay sa fòl chanje non an paske se bagay dyab menm jan ou soze nan bagay toya e majistra a di poukisa wal fouye timoun nan nan bagay sa yo. Men eta Men tou, mantal nou. fò n di tou, te gen Nou anpil son pèp reyaksyon, malad. Jan Bo, fò n di tou te gen anpil reyaksyon pa rapò avèk sa, donk komisè lan pa la Bon, ankò. nan- wi, Men reyaksyon, èske alò men sot pale m de, sesi n'anpèch pa de, sela. de pòs ke lòt moun yo okipe, men èske w, èske m ta dwe konprann ke se fòt, se fot de, kòm si vodouyizan yo pa nan de sitiyasyon, nan de pòs pou yo reyaji? An n di ke moun ou sot di m nan la yo nan depo, yo nan konsila, eksetera, Yo vin travay pou enterè, m pa konnen, relijyon yo. Men nou menm, èske nou menm vodouizan an, se ke nou pa toujou nan de pòs ke nou ka reyaji, ke nou ka fè de bagay? Nou pale de 98, men 98 a 2022, nou gen yon ti tan toujou. Men èske kounye a, ki inisyativ, èske gen yon vodouizan, oubyen plizyè vodouizan, oubyen plizyè asosyasyon de vodou, ki mete tèt yo ansanm la aktyèlman kote n ap pale a pou pou nou omwen gen on lekòl vodou e pa kòm si lekòl ba on vrè lekòl ki nan dimansyon frè Ban enstriksyon kretyèn yo. ban m ba w sa k pi grav sa k pi grav sè ke lè gen on bagay ki kòmanse fèt atravè pou vodouyizan yo menm ankò atra menm jan ou wè politik la vodou a li pa li pa apa de de sa kap fèt nan politik ayisyèn nan non. Chak ayisyen son prezidan li ta renmen ye. Menm jan w wè ke gon pwoblèm òganizasyon, nou pa vle òganize nou, sela vle di ke chak moun ta vle se ti afè pa yo pou yo fè. Lè yo jwenn yon bagay, yo fin pran sa k anndan bagay la, y al moute afè pa yo. E ou jwenn anpil fè sa. Pandan se tan, le pwoblèm rès antye. Ou pa gen òganizasyon. Ou pa gen fòs pou leta a. Menm nan palman an, kote ke nèg yo tout al kawongan pou ba yo chans pou di, pou fè yo vote yo prezidan, pou di la prezidan pou fè ba fè wonga fè maji. Yo mete yo, malgre sa, ou jwenn yon gan manbo mete osèvis yo.

de vodouyizan, de nonb de vodouyizan ki al vote, ki patisipe nan kesyon politik, sou ki baz yon vodouyizan li menm li vote, tout sa yo enpòtan. Si n pa vote moun ki pou al defann enterè nou, ki sa nou vle atann nou? Mwen menm, si m ap vote yon moun aktyèlman, mwen kòmanse ale sou kèlke pwen ki ka fè yon vodouyizan vote moun sa. Men nou menm, sou ki baz yon vodouyizan li menm li vote? Èske w gen statistik nonb de vodouyizan ki vote tou?
Tande, 1, alò m ap fè m antre nan bagay politik la. Men yo pa separe, Janbo. Yon, yon, wi, li pa separe, tout è lye. E pwoblèm ki gen la sè ke, e, yon pati politik, se gen yon pwogram, li gen yon pwogram pou l egzekite pandan manda l. Trè souvan, Moun sa pa gen pwogram. Pou ta di ke ta gon komite, ou toujou jwenn de moun ki mete yo a la tèt de twa òganizasyon vodou, yo bay ti kòb, epi kal achte de twa moun, san ke yo menm, yo pat chita ant yo menm pou yo defini yon politik ke pou pati politik sa li menm yo ta prezante kandida sa a lèl rive antan ke vodou. pou sa l gen pou ki pwogram li gen pou vodou a nan sistèm sa a ke nou ye a sou plan edikatif, sou plan tanp, sou plan respè ke nou menm nou dwe genyen. Pa gen pa gen pa gen òganizasyon ki ki di ki chita k al fè sa. Lè fini konbyen fwa nou mete tèt nou ansanm, vodouyizan mete tèt nou yo ansanm pou di nap voye tèl moun. Men si nou menm nou pa defann nou pa defann enterè vodou, kounya la menm nou pa pral bay lòt moun responsablite nou si nou nan sa nou ye kounya. Eske nou arive mete tèt nou ansanm pou di ok tout vodouyizan kanpe dèyè janbo, janbo nap voye w al reprezante nou. Si n pa voye moun reprezante nou. Alò la, si lòt moun yo yo menm yo ka mete tèt yo ansanm, yo gen kapasite pou yo mete tèt yo ansanm pou yo voye moun al reprezante yo, donk e pa fòt yo, se fòt pa nou, si nou pa defann enterè pa nou. Se pa fòt kretyen, si kretyen yo arive mete tèt yo ansanm pou yo mache, pou yo arive òganize nou, nou menm nou pa ka òganize nou, se pa fòt yo, se fòt pa nou. Tande, Tande, menm kretyen yo, menm kretyen yo, yo pa met tèt yo ansanm pou yo chwazi yon sèl moun pou ki la. Wi, men yo arive voye reprezantan yo si, daprè jan w sot di m talè a. Politik la, moun nan gen chwa.
An politik, politik pur la, yon pati politik, endividyèlman, se yon dwa moun nan gen pou l chwazi yon lidè, pou l chwazi yon moun. Ou kapab, nan, nan, nan, ou kapab si w se yon òganizasyon ki byen òganize e ke ou prezante yon pwogram a Yon pwogram pou e òganizasyon paw la devan pati responsab pati politik sa yo pou di yo konsa ke ou menm men sa w vle. Menm si tout vodouyizan pat fon sèl, men nan fason ke yo òganize yo, yo chak ta ka mande pou vodou an jeneral, Pa pami diri ti wòch goute grès. Menm jan lè w ap travay yon kote, gen yon sendika, menm si tout moun pa sendike, si w gen yon ogmantasyon de salè, tout moun ap jwenn. Egzakteman.
Nou gen Fritz ki gen yon kesyon, Janbo. Nou gen Fritz ki gen yon kesyon pou ou. An ale Fritz. Janbo, yon lòt fwa, m felisite w pou emisyon an. Bonswa Fritz. Trè byen. Janbo, m plis aprete nan aspè òganizasyonèl la, vodou a, ou sot fè yon ti rale sou li, men kite m di w ke alabaz konstitisyon ki an vigè an Ayiti a, li rekonèt ke Ayiti son peyi ki layik. Men, paralèlman, e istwa rapòte ke pou Ayiti te endepandan, vodou a te sanse kontribye ladan l. Pa te sanse!
Men nou menm kòm Ayisyen. E depi plizyè deseni, nou wè tout prezidan ki eli ki pran pouvwa a, nan figi nou, l oblije al pran te deòm. Mentenan, lòt aspè m ap touche ladan l, se nan nan andwa rekile yo, an pwovens yo, se plis la ki gen vodouyizan. Men malerezman, ke l pitit vodouyizan, ke l pa pitit vodouyizan, Lè w gen yon timoun ki fèt, li oblije batize nan yon legliz katolik e le pi 20 tan, 30 tan apre, si l ta rantre Pòtoprens, li gen yon demach pou l fè, li ta pèdi yon dokiman kèlkonk, li oblije retounen kote l te batize a pou yo ba l yon ak de batèm. Men, malerezman, vodouyizan yo te toujou la. Te toujou gen tanp vodou. Nou te toujou gen de pratikan vodou k la k ap egzèse. Paralèlman, vodou a yon relijyon. Pwoblèm òganizasyonèl la, li vin fè ke yon timoun, menm lè yon moun vodouyizan, li pa ka batize timoun li an nan yon tanp vodou. Dizan apre, Si l bezwen yon dokiman, li pap ka tounen nan tanp vodou sa a jwenn li. Petèt tanp sa a pap egziste ankò. Èske w konprann? M klè. La a, m te vle. Menm, menm antèman tou. Dèfwa, lè w, lè w vodouizan, lè, lè pè a oubyen m pa konnen pastè a konnen w pa, w pa, w pa t kretyen, yo kite w nan lakou legliz la, swa yo deside pa fè l oubyen yo ante, yo fè sa y ap fè a pou w nan lakou legliz lan.
La pou m fini Janbo m te vle mande w nan aspè òganizasyonèl la èske w panse vodou a li ta sipoze striktire tèt li alabaz omwen pou l revandike ne serès ke dwa pou prezidan an pran te deyòm non tanp vodou kisa w panse de sa?
1. Banm bon ti bagay. Pale avè m.
E
Zantray ki se zanfan tradisyon ayisyen ki te kreye pa Hérard Simon, Dany Danache, e ki te fè plizyè vwayan an Afrik e ki fè nou vin bann e se menm ekip sa a ki te vin bay Wawa dwa pou l fè l chante sou Olowoum nan pou nou. Paske te plizyè chante li te gen pou l te ekri. E sou sa, men, bagay yo vin devye, e nan sans sa a, l vin tounen yon bagay fòlklorik. Men se te de chan sakre ke yo te ba l responsablite pou l bay. E dezyèmman, nan menm pwoblèm òganizasyonèl sa a, Se poutèt sa, te gen yon petisyon ki te gen 100 mil vodouyizan te siyen l, plis ke sa menm, avèk Hérard Simon e Atsimak Beauvoir, ok, ki te gen, yo chak te gen de grann òganizasyon. E nan konstityan yo, ou vin wè ke yo vin mete. E vodou a, li gen menm dwa avèk tout lòt relijyon k ap egzèse kilt, k ap egzèse sou teritwa la. Men pandansetan, gen yon batay ki mennen apre sa a jiskaske Aristide vin bay dekrè 2003 a. Antretan, kisa nou menm vodouyizan nou fè? Gen plizyè bagay an paralèl k ap fèt. Gen yon gwoup moun Yo menm, yo wè le kote merkantil anndan vodou a. Sètadi, moun nan li wè ke li menm oungan manbo, se gen peristil, fè dans, tiye bèt pou lwa, fè sakrifis, trete moun, ee, tchwe moun tou, poukisa pou n pa di l, epi ee. Bay tèt yo jistis. Epi se sa sèlman pou yo menm ki vodou. Chante, mizik, abiye, se sa sèlman vodou. Gen gwoup moun sa yo, yo vrè, yo majoritè. E yo, etandone ke yo, yo, yo, yo pa konnen konsèp relijye anndan, yo pa konnen konsèp relijyon an. Ebyen, yo menm ankò mennen kanpay kont yon dwa legal ke konstitisyon an ba yo pou pèmèt aske yo egziste pou sa k ap pase yo, akizasyon sa yo, nenpòt moun gen dwa akize w, oubyen y al fè dechoukaj lakay ou, yo boule w sou tè malfèktè, ou manje timoun, ou fè sesi, ou fè sela. Yo pa pwofite de li, yo pa konprann li nan nivo yo pa konprann. Sa k te al lekòl la ki konprann li an, ebyen li menm li swiv, li pwofite pozisyon n avèk gouvènman, li jwenn ti enterè pa l, li jwenn kòb pa l, epi l jwenn tit, epi l mouri l ale. Mwen menm chita de fwa avèk Max Beauvoir, sou kesyon sa a, li di m li pa nan bagay sa a, paske li menm, vizyon pa l, m vin konprann ke se bagay politik li menm li t ap ekri, paske li panse ke Clinton ta pral fè l prezidan, oubyen ta pral yon bagay kèlkonk. Ok? Donk, pou genyen. Pou n rezoud pwoblematik sa a, pwoblematik de lekòl, pwoblematik de tan pou nou fè andeyman timoun, sa rele batèm, prezantasyon timoun, pou n ta fè maryaj nou, antèman nou yo, pou n ta genyen selon dekrè 2003 a. Dekrè 2003 a, li pèmèt aske fòk ou gen majorite oungan manbo ki genyen konesans nan men yo. Mwen menm lè m t ap leve, se pa moun yo ki te edike, m pa vle di edike, men ki te en, ki te gen enstriksyon akademik.
Ok. E jiskaprezan ou jwenn mistik la, li pa nan men tout moun, pa gen yon majorite moun ki, ki nan kad akademik lan, e sa k nan kad akademik lan, li vize politik olye ke l vize travay pou yon vodou sosyal, pou, e pou l ta fè yon sosyal vodou. An menm tan, kòm se yon tèm n ap gen pou n devlope, m pa vle antre ladan l, pou n ta òganize vodou a, pou vodou a ta ka fè sosyal la. Olye ke pou nou menm, pou n ta kite se sosyal la k ap fè vodou. Alò, gon nyans, nou menm antan ke sosyològ, nou menm, nou panse sou sa, e se sa k fè ke an 1998, te gen. Yon reyinyon te fèt premye, de, twa me ki te fèt pou ke yo te defini atravè ministè dè kilt pou yo te defini e wòl vodou a apati de konstitisyon e 1987 la. E se poutèt sa yo te kreye konavo. Wap wè gen moun ki konfonn Peristil avèk tanp, n ap gen pou n pale sou sa paske se yon tematik, n ap devlope li men yon tanp pa yon peristil, yon peristil pa yon tanp. M ap ba w egzanp, lè w gen yon peristil, se pwopriyete de yon endividi avèk poto mitan l, avèk gad li, avèk sa w pa konnen ki plante anba l. Avèk kondisyon ni pou l fè tretman, pou l fè dans, pou l touye bèf, pou l touye kabrit, pou l touye poul, pou l gen moun pou l fè tretman, pou l fè kòb met nan pòch li, menm si l pa patisipe nan sosyal, nan aksyon sosyal yo, men, bon, tout bagay moun pa, fò, ben, li pa konnen ke fò l pitit pitit li, kon l mouri, gen dwa k.